Bay twazyèm nan yon chans ann sove twazyèm sikonskripsyon an. Sa kap pase a lede sa a li pa bon pou imaj nou ditou ditou pou peyi a pou nou menm ayisyen. E lè nap tiye moun nan kondisyon nap tiye moun yo men m anvi kesyone nou maten an eske se moun sa yo ki antrav pou nou? Eske se moun sa yo ki ènmi nou? M panse ke jodi an fòk nou idantifye vrè ènmi nou ak fo zanmi nou. Sispann fè san inosan ki sanble ak nou, pwòch nou, ki te kapab sè nou, matant nou, tonton nou, kouzin nou, tonton n, etc. Soufri jan n ap fè l jounen jodi a. Peyi a rive nan yon kafou, m ap mande èske n ap kapab. Kenbe! Èske n ap kapab kenbe? E pou konbyen tan n ap kapab kenbe? Mwen m panse ke vrè ènmi nou se gwoup moun sa yo ki te di nou ke barikad nou se avni nou. E si barikad la se te avni nou reyèlman, moun sa yo ki te mete nou dè barikad avèk zam nan men nou pou di nou barikad nou se avni nou, Yo te dwe mete madanm yo tou dè barikad la. Poukisa pa met pitit yo tou dè barikad la? Poukisa se avni pa nou yo wè dè barikad la? Alòske sa yo te di nou k se avni nou, se maladi l pral devlope pou nou nan 10, 15 an k ap vini an. Nou ka fè kansè nan sèvo nou paske non sèlman n ap inale poud kawotchou a, n ap pran sant li k ap boule, epi dè lidè, dè matomann di nou ke barikad nou se avni nou. Donk m panse ke se moun sa yo ki vrè ènmi nou. Vrè ènmi nou se moun ki di nou pito nou lèd nou la. Vrè ènmi nou daprè mwen se moun ki mete zam nan men nou pou defann enterè yo epi yo sèvi avèk nou nan eleksyon, al boule biwo vòt, al boule kay moun epi yo abandone nou ak zam nan men yo vin senatè yo menm. Yo vin depite. Epi yo fon sante ekonomik. pou madanm yo, pou pitit yo. Epi nou menm nou toujou rete nan menm sitiyasyon ke n ye a. E si nou pa kale je nou, kale je nou byen laj. Ou wè sa n ap viv jodi a? Sitiyasyon yo mete nou ak zam nan jodi a, yo kreye yon kondisyon pou pitit nou vin fè menm sa manman nou t ap fè nan biwo yo, pase mòp, fè kafe, sèvi. Paske nou pa janm gon 9 mwa lekòl vre an Ayiti. E depi lekòl la ouvri la ou pa janm gon semèn afile pou timoun yo al lekòl avèk tèt repoze. E ki timoun yo ye? Fanmi pa nou ki isit lan. Men moun ki mete zam nan nan men nou. Pitit pa yo pa ladann. Donk yo fin majistra, yo depite, yo senatè, epi yo kite nou avèk zam nan pou youn ap detwi lòt. Mwen m panse ke moun ki ènmi nou se moun ki te fè nou konnen analfabèt pa bèt. Kouman fè analfabèt pa bèt la? Mwen m pou mwen se son dè slogan flatè ki anpwazòn davantaj lespri dè jan de byen. Paske. Yon nèg tankou Tristan Bernard, li di ke dan la vi, se de bagay ki etone l, de choz metòn, lentèlijans dè bèt e la bestyalite dè zòm. Bon, yon moun kanpe l di w analfabèt pa bèt. Mwen m swiv e an 2006 Guerrier, m kandida o sena depatman lwès, yon madanm antre l al vote, pandan tout moun nan liy ap tann. Madanm lan pran prèske inèdtan ap vote. Inèd tan ap vote. Kisa ou konnen l ap fè? Yo fin ba li ou konnen te gen 52 kandida o sena, li fin fè kwa sou 52 a. Li fè kwa sou tout moun. Kounye a l pral pran depite. M pa bezwen di w. Apre kounye a pou l al vin nan prezidan. Madanm nan sèlman fè 1 inèd tan a nan biwodvòt la. Pou l vote sèlman. Gaspiyaj, gaspiye papye. Donk gen moun ki sèvi avèk lespri fèb, feblès lòt moun pou fè yo konnen analfabèt pa bèt, eksetera, eksetera. Donk, devan kafou nou ye jodi a, mwen panse ke nou lèd anpil, nou lèd anpil, sa k ap pase nan peyi a, mwen m swete maten an, Dwòl pale avèk Krisla, pou n rele Gougòy, rele Ti Lapli, pou n pale, rele Izo, pou n konn kote ènmi nou, ki sa k ènmi nou, ki sa k ènmi an, idantifye l. Bon, n ap goumen pou n pran kontwòl teritwa, san pwoblèm, men teritwa sa yo pou yo fonksyone, Guerrier. Fòk gen moun. Fòk gen moun.
E moun n ap touye yo, se moun lè nou fin gen kontwòl teritwa pou vin ouvri biznis yo. Se moun ki te abite nan zòn nan ki pa kapab ankò, ki kafou, ki vin achte ti manje santrevil, ki pral kafou, nou touye. Bon, lè n fin, bon, lè n fin fè, lè n fin fè konkèt de teritwa, ak kiyès? Ak kiyès nou pral viv ladan l? Nou pral viv.
Donk, resezi nou, e sa m te ka di nou, mwen menm depi kèk tan, m wè pwisans nou, fòs nou. Avèk zam ke nou gen nan men nou, mwen di ke si nou chèche yon antant, si nou tap vire bouch zam nan sou vrè ènmi nou yo ki mete nou nan sitiyasyon sa, malerezman nou pap jwenn yo pou nou vire bouch zam nan. Lè sispann touye frè n ak sè nou, moun ki te ka matant nou, fanmi nou, e gen moun nou touye, m ba nou garanti lè n al chèche konnen, n al fouye zo nan kalalou, nap wè son pwòch fanmi manman nou, son pwòch fanmi papa nou. Mwen m swete ke. Nou gentan wè pa gen otorite. Nou gentan wè peyi a lage pou kont li. Moun nap touye yo, yo viktim menm sitiyasyon menm jan avèk pwòch fanmi nou. Donk, fè moun yo gras. Fè moun yo gras paske sa nap defann nan, si nou dyaloge ansanm, nou antann nou, nou konn ki teritwa k pou kiyès, kiyès ki gen tèl teritwa, kouman nap jere teritwa. Donk se sa pou n ta fè. Men touye moun jan nap tiye moun la a. Sitiyasyon an vrèman li konplike wikenn nan te vrèman katastwofik Guerrier. Wi vrèman e petèt vrè ènmi mesye yo tou se moun k ap voye katouch ak zam ba yo pou ap detui pwòp sitwayen parèy yo pwòp yon ekip inosan moun k ap sòti pase matisan pou al chèche lavi ke n ap detui lavi san ankenn rezon san ankenn rezon pwiske yo pa ènmi nou yon moun ki nan yon kamyonèt.